Men premye minis lan konnen ke m pa pè l e m ka goumen ak li. Si se te Arnel Belizaire, reprezantan dè zòganizasyon popilè de 2000 a 2014 lan, m t ap fè Didier touye m andedan pou de rezon. Gon video ki viral sou lè rezo sosyo nou rankont ou di mwens m pa konnen donk ou te nan otèl karibe epi premye ministre Alexis Didier Fils-Aimé mete la lèl wè w epi li di ke an ou deyò toujou ok ou deyò kòman w fè deyò minis jistis di m kijan Anabel Zèr fè deyò vi ke tout peyi a konnen ke Ou te nan prizon pou yon dosye yo te mete sou do w, pa gen okenn evidans, lajistis lage w, pale a peyi a, sa bagay sa ye?
Mesye Luc Nè Désir. E gen de moun ki te wè ke w ap ri, e fò w di moun yo poukisa w te ri. Ann ale, Depite Arnel Belizaire. Mesye Luc Nè Désir, mwen te envite.

Chak chak etap yon lidè pran nan lavi l, li gen yon posti pou l genyen. Si se te Arnel Belizaire, reprezantan des organisations populaires de 2000 a 2014 lan, m t ap fè Didier touye m andedan. Pou 2 rezon. La premyè, sè ke m toujou gen kapasite pou m fè la separasyon dè pouvwa an Ayiti. La segond, chak fwa Donk ou panse ke w te kapab atake Didier donk fas a konpòteman ke l te gen anvè w la? Sa se klè paske lè l kenbe men m la m t ap rale men m nan men l.
E lè sa a, li t ap òdone nèg li yo touye m. E nenpòt jan m t ap ba l repons.

Repete sa w di a. Sa di ke si se te OP ke w te ye nan lari a, sou Lavalas, donk Alexis Défi Zeme t ap jwenn repons li. Men kòm jodi a w se youn nan moun ki nan tèt yon gwoupman politik ki gen 10 gwoupman, ki gen 10 pati politik e plis, ou oblije vin pi saj. Repete sa w di a tanpri, Depite Bélizaire.

Fè prezidan wa Didier touye m nan premature. Ebyen. Paske m tap reprezante yon kategori ki toujou frontal. Men jodi an, mwen gen yon gwoup de pati politik ki reyini, ki mete m chèf nan tèt yon gwoupman de pati, m gon konpòteman pou m genyen. Trè byen. Paske m pa vle lahont de oken sektè ke m reprezante. E de plis! Yo ale odela, yo vin mete nou chita ansanm nan yon gwoupman ki genyen 9 gwoupman de pati ladan l. Sèke oblije gen yon atitid pou tout moun ka wè ke ou a la otè de tach ke yo konfye w la. Se vrèman trist ke premye minis lan di ke mwen konnen l se yon faytè. Men premye minis lan son desepsyon ye pou lè faytè paske chak fwa ou atenn yon dimansyon ou pa sipoze gen menm konpòteman an mwen gen des eservele kap di m te kouri al bay premye minis la men di enbesile sa yo fò yo konnen ke ou pa gen dwa al sou yon siperyè pou al lonje la men mwen kanpe m tap pale a de twa frè gad mwen chèf la vin ap pase chèf la salye m mwen Prann chèf la kòm yon òm deta.
Enben, misye domaj chèf la pa nan dimansyon pou l konpòte l kòm òm deta, pou l fè separasyon dè pouvwa lan, mwen menm mwen ri l paske je suis triste pou vwa le chèf de mon peyi pa menm gen dimansyon pou l fè diferans ant le pouvwa egzekitif e le pouvwa jidisyè. Trè byen, trè byen.
J'ai été arrêté sur la complicité de certains acteurs, ok, de l'exécutif. Sa yo te akize m. Yo te akize m ke mwen te nan konplo ak Fritz Jean. Gérald Gilles avèk yon Smith yon Smith Joseph ke m pa janm konnen nan vi m pou m t anpeche premye minis lan rete le 7 fevriye. Enben. M pa joure premye minis paske jodi an m s on chèf de pati kèlkeswa jan m aple a chita a premye minis lan pou l poze pwoblèm peyi. Lè.

M bay eksplikasyon sa a paske etap ke m franchi nan lavi m yo, sa k onètete e franchiz e rèspè ke yo ye. Non m pa janm site nan koripsyon isit. M pa chwazi travay avè nou paske m konsidere nou se vòlè. Jan nou te òganize nou pou nou te bay Ariel koudeta a, m pa t dakò l. Se la antesedan an kòmanse. Men premye minis lan konnen ke m pa pè l e m ka goumen ak li. Men jodi a, Arnel Belizaire, le coordonnateur national du grand, m pa ka fè mesye pati politik yo sa. Paske si m al nan goumen sal ak premye minis lan paske l pèdi wòl li, se tris, se le peyi. E si w gade w ap wè tout moun serye yo endinye paske yon sitwayen k lage nan prizon. Pou prezidan nou pou chèf nou se minis jistis li pou lap rele. Sèke se yon mank de respè ke otoritè a genyen pou pouvwa jidisyè peyi nou. J'ai pas à lui parler là-dessus. M pa pral fè diskisyon ak premye minis lan sou sa pou m al lèd menm jan avè l. Se otorite jidisyè yo k pou wè nan kisa yo lage peyi nou. Men, esèvele pou vle piti. Yon premye minis pa ka kanpe pou l di w ke. Madame mesye eske nou konprann sa nap pale la An mwen mwen eski kap pegi douke an ou deyò toujou Bon m pa konnen Depi 2019 fin pale aprè sa nou menm nan maten debat nou gen analiz pa nou nou pral fè ou mwen fin pale aprè sa poun fè analiz mwen t mèt avanse. Wow Tony gen sa di wi. Kouman ou fè deyò an men pa gen jistis nan peyi a vre nou vle jistis nou ri mesye se tris mesye tèlman tris el endinya paske pa bliye mesye Désir lè w sòti nan sektè popilè a kòm senp OP Ou kenbe yon liy pou rive kote m rive jodi a san patwon epi pou ap gade chèf deta peyi w ki gen atitid sa a se tris sa me se pitye pou moun ki di ke m ri yo m pa ri men m pa ka kriye devan yon gason. Paske mwen wè tèlman l tris pou chèf peyi m, pou dirijan peyi m pa menm arive fè diferans antre lè pouvwa. Men, anplis, mwen menm m pa t ka ba l repons lan, paske si demen si Dieu veut, nan yon rankont, ke ekip ke m ladann nan, gwoup de 9 lan, pral gen yon rankont avèk chèf gouvèneman an, yo dezinye mwen pou ale, se li k pou met tèt atè devan m. M pa gen dwa fè yon aksyon, Arnel Bélizaire, pou m wont devan kèlkeswa otorite a. E m vle peyi a sonje. Arnel Belizaire kisa l ye jodi an se pa kado mwen sòti kòm senp OP òganizasyon popilè Alò alò fò fò fò mwen nou ke Depite Belizaire e map di tout moun la ki sou YouTube la rete la paske m gen bagay pou nou si gen de moun ki potko branche la rele yo di yo branche paske m gen bagay pou nou la ok m gen m gen pawòl pou nou m gen bagay pou nou rete la ann ale Depite Belizaire ann avanse. Jodi a Mesye Louko, chak grenn moun ki akonpanye m, tankou gen de moun ki te tris, tankou w ap gade ansyen minis edikasyon nasyonal lan ki pote sipò l, li pa pote sipò l bay Arnel Belizaire, li pote sipò l bay peyi l pou l gade nan nivo ke mesye yo degrade lèzinstitisyon. Kouman w ta fè vle mwen. Se yon dirijan de pati politik. Nou gen yon chèf ke m ka di e chèf deta, se wa peyi a ke li ye. Li pa gen dimansyon pou l etabli la diferans dè pouvwa. Pa awogans li, fè l montre ke jodi a li lalfa e lomega. Paske nou gen yon minis jistis li ki òdone lapolis ke pa gen moun ki ka manifeste sou vwa piblik lan. Lapolis. Pa gen dwa aksepte oken notifikasyon de yn strikti demokratik ki vle manifeste. Nou wè tout moun kap fè politik andan peyi a ki te te de la sosyete sivil ou byen ke le klas politik lan yo dakò l. Yo pa met tèt yo ansanm menm jan nou menm nan nivo gwoup 9 gwoupman de pati a nou fè a pou nou kapab siyen de petisyon konjwent pou vwa nou ka rive pi lwen. Jodi a, mwen menm m ap ankouraje tout kanmarad mwen yo. Se pa paske m lach, ni se pa paske m t al ranpe nan pye premye minis la, men se paske gen yon gwoup de politisyen jodi a ki mete n nan yon lòt nivo. Jodi a se premye minis la k pou wont men m pa gen dwa wont li. E kèlkeswa kote ke n ap reyini o non de Ayiti m ap la. Parce que je veux pas être la déception de nos leaders. Mwen menm Arnel Bélizaire kòm sèvitè nou map dil sa jodi an, m pat gen lide pou m te kanpe nan politik lan. E Luckner Désir en est témoin. Lè l di m monchè si w enskri map ankouraje w al chache lòt nèg yo pou pote yon bagay. E jodi an konpòteman ke m afiche an pèp ayisyen, m afiche l be sou responsabilite ke m gen jodi an. Mwen se pa ni rampè, Se pa ni sousou se paske nou gon vizyon peyi lè ap pote revandikasyon yn gwoup de lidè e pa bliye jodi an m pa rat pa kaka nou te konn ap trete m nan m se vre m se pwodwi sektè popilè lan m issu de la klas. e defavorize, se vre, men jodi an, disiplin mwen, liy mwen, koyerans mwen fè ke m se yon lidè enkontounab jodi a, ni nan sektè popilè la, ni nan klas politik la. Eben! Eben! Si sakrifis dakonpanyeman Mesye Luckner Désir lan, e si nou wè jodi an l rele m pou l di m sa k te pase a, di peyi a sa k te pase a, Se paske m pa fè l wont m pa wont desepsyon.
Li viral sou lè rezo sosyo tou pou n wè l pase mwen menm lè m wè l m pap ba w manti mwen voye l ba ou e m pap ba w manti tou mwen rele premye minis lan wi a wè a wè e men mesye li gen e li kap toujou wont tou nan non nan nan mwen rele mwen rele premye minis lan e talè nan analiz yo m pral di peyi a ok donk e sa nou di donk sou kesyon sa avèk premye minis lan e m panse ke li enpòtan.

E mesye Luc Tè Désir, Arnel Belizè baw garanti au peril de sa vie, m pap janm piti. Mwen wè ke nou konsinye donk an fèt yon pozisyon avèk 10 lòt gwoupman politik. Donk nou klè, donk nou fè 2 egzijans donk a Alix egalman donk a Konsèy Elektoral Pwovizwa la. E mesye Luckner, gon pakèt moun kap spekile k pa konprann. Nan gwoup 9 pati politik lan, gen ki nan pouvwa. E vwala ke Gran li menm li afiche l de lopozisyon. Pou rezon sa yo, mwen menm kòm kowòdonatè nasyonal Gran m gon atitid pou m afiche fas a gwoupman de pati politik ki nan pouvwa a ki aksepte bò kote nou siyen dè nòt avè nou. Erè ke m te fè ak Prezidan Michaël Martelly an, se OP a k tap aji. Jodi an se chèf de pati an, gon jan ke pou m ye. E de plis!

Paske si on pat espere, li pat janm panse ke te gen yon aksidan politik ki ta mete l kote l ye a. Li pa respekte pèsonn. Non, paske li te kandida o Sena epi rapidman li vin premye minis avèk prezidan. L ap jwe wòl de prezidan.
Poukisa ou konnen m jalou? Se paske m te di l pa bliye gen yon seri de kote ou pat menm ka fè kanpay. Lè mwen menm te gen podyòm mwen. M te pranw m mete w sou podyòm mwen m di w pa la pèp ou se pa paske m mete w sou podyòm nan kap fè w janm ka bat mwen nan katye popilè m yo men kòm la e lakay mwen m vle w pa la pèp ou map toujou gran devan m paske mwen menm Anèl Belizè m son sèvitè m pa vin bare m vin kontribye pou n retire peyi a nan sa l ye la sou se kou m ap di mesye l premye minis papa w se li k te responsab CNBBR m te konn travay avè l fyète m dekoule de se zaksyon si jodi a ou wè m awogan se paske m onèt jodi a esèvele ke w gen bò kote w yo y ap rann ou pi lèd chak jou k pase si yo kite w fè nenpòt ki bagay. E si yo te gen karaktè mon ami frère yo pa tap kite w trete leta a konsa. Jodi a map di premye minis lan jan w vasalize enstitisyon ke papa w tap dirije a li fè plis mal a peyi a paske jodi a peyi a nan yon pozisyon kote ke l te bezwen de moun serye de moun de non De moun de repitasyon menm jan a papaw nan CNDDR la. Paske gade sitiyasyon moun kenskof yo. Gade sitiyasyon moun latibonit yo PM. Jodi a yo bezwen sipò moun serye, moun ki diy pou retire peyi a nan sa l ye a. Se pa Arnel Belizaire ki se enmi w. Se vre nou gen divèjans. Se vre nou gen pozisyon ki pa mache. Men nou menm ant imen m pa janm gen pwoblèm pèsonèl avè w, pa janm gen pwoblèm pèsonèl avè m. An n pa kache dèyè pouvwa ki fè tèt nou gwo olye n met pwoblèm peyi a sou tab la. Jodi a moman an rive, Mesye le Premye Minis Arnel Belizaire, irè de lopozisyon avèk pouvwa w la, men li nan yon sitiyasyon kote l pa ka deside. Mwen ap aji onon di gran. E gon kote m pral rive tou, m ka menm pale o non di gwoup 9 de regwoupman de pati k ap reflechi sou peyi ansanm, k ap reflechi sou konjonkti elektoral la, Mesye l Premye Minis. Men nou sòm pa dè ennmi pou otan. Jodi a, silvouplè Mesye l Premye Minis, nan sa pèp ayisyen an ye la, nan sa moun Kenskòf ye la, ann pa krache sou enstitisyon yo. Arnel Bélizaire ta rete le. 14 mas dènye sou konplo kont la sirte de leta e atanta pou destabilize lè enstitisyon pou t anpeche Wa Didye rete sou pouvwa. Mwen menm m pa t ap travay a ni lòt avan w nan PM, m pa p travay ni avè w. Paske m te di fòmil nou itilize pou pran pouvwa a pral met twòp dlo nan je pèp ayisyen an. Jodi a. Nap batay pou n refè yon lòt bagay PM pou n wè kòman n ta kontribye pou n retire peyi a nan sa l ye la. Si w santi ke w pa ka mete w nan dimansyon an pou w se eleman ki ka reyini tout moun pou n retire peyi a nan sa, fè jès lan li pa pou move. Sa w tap chèche w jwenn li deja. Ou pa menm ka senatè mon chèf deta.
Ebyen an n pa krache sou li. Se t yon plezi Mesye Louko Desir e Granmèt la beni w. Mèsi ankò pou soutyen w.